Nou di yon gwo bonswa a chak zanmi, chak fanmi, e chak moun ki pral gade ti videyo sa a, sa pral depan de lè a, nou di bonswa, nou di bonjou, ke nou salye prezans Sentespri nan lavi chak moun, e san distenksyon. Efektivman jodi an nou pot yon ti konsèy pou ou, e nan bib la nou jwenn nan 1 Tesalonisyen chapitri 4 le vèsè. Li vèsè 15 jisko vèsè 17. E n ap li konsa pou ou, li di, Dapre sa Senyè a te montre m lan, men sa m ap di nou, nou menm k ap vivan toujou lè Senyè a va vini an, nou p ap pran devan moun ki mouri deja yo. Lè sa a, n a tande yon gwo lòd pase, N a tande vwa chèf zanj lan ansanm ak kout klewon Bondye a, epi Senyè a menm va desann sot nan syèl la, moun ki te mete konfyans yo nan Kris la lè yo te mouri, se yo ki va leve sòti vivan an premye. Apre sa, nou menm ki va vivan toujou lè sa a, y a vin pran nou, nou menm ansanm ak moun. Ki soti vivan nan lanmò yo, y ap mete nou sou nyaj yo pou n al rankontre Senyè a anwo a. Konsa, nou tout n ap toujou ansanm ak Senyè a. Pawòl Bondye vivan! Celeste pen an jezi kris nou diw mèsi pou pawòl ou ki li nou pa konn anyen nou se yon baba tanpri seyè Dye itilize nou kòm yon tiwo nan minit sa seyè Dye pou fè nou pataje pawòl la seyè Dye pou chak moun ki pral tande pawòl sa fèl fè efè nan lavi yo fè yo pran konsyans eta yo seyè Dye pou nou wè si yo prepare pou ya rantre nan yo menm pou yo wè si yo prepare pou anlèvman legliz la nan moman sa seyè Dye nou mande w padon pou peche nou yo seyè Dye. Pwoteje chak moun Seyè Dye kap viv nan tout mond la Seyè Dye antravè rezo sosyo yo ki pral tande ki pral swiv avèk anpil atansyon nou swete lespri sen ou va demere nan yo menm Seyè Dye se pa pou jodia se jiskaske Jezi Kris retounen nou priye w se nan non Jezi Kris ke nou priye w nou remèsye w amèn kidonk nou vle fè yon ti pale avèw liv sa a se Apòt Pòl ki te ekri l daprè lespri Bondye te ba li a li te vle konseye pèp la pou ke l te fè yo konnen. Ki sa k gen pou vini alavni? Ki sa k gen sou rezireksyon avèk anlèvman legliz lan? Kidonk nou menm nou lè kretyen k ap ret tann, se poutèt sa nou dwe ret tann avèk pasyans, avèk andirans, paske Jezi Kris li menm li gen pou l vini, men lè l vini an, li pral vin chèche moun ki fè volonte l. Se poutèt sa nou envite w jounen jodi an, pandan w ap viv la, chache fè volonte Bondye. Paske si w fè volonte Bondye, sa fè n santi ke ou mèt te mouri, kanbyen menm yo p ap bliye w nan dènye jou a, ke w ap resisite. Epi tèks la fè nou konnen klè, moun ki vivan yo, se pa tout moun k ap gentan pase pa lamò, moun ki vivan yo kòmsi yo p ap devan moun ki mouri yo, moun ki mouri yo, y ap resisite an premye lye, epi an premyeman, anfèt. Moun ki vivan toujou yo ap transfòme epi pou y al rankontre Jezi Kris dan lè zè. E kesyon nou ki soulve jodi a, èske w pare pou anlèvman legliz lan? Paske annatandan n ap viv jounen jodi an, w pa konnen, paske Jezi Kris pa t make yon dat kilè l t ap vini egzat, e li pa gen yon mwa, li pa gen yon lane, men sèl sa sèlman nou konnen, nou dwe mache tou sove, nou dwe mache tou pare. Ke gras Bondye kouvri nou wi. E ou menm ki pral tande m la a, mwen swete ou pran konsyans pou konnen ki levanjil w ap mennen, pou konnen kòman w ap viv la, si li fè Bondye plèzi. Paske nou gen yon syèl ki prepare pou nou. Pa bliye nan Jan 14, le vèsè premye jiska twazyèm vèsè, Jezi Kris di li pral prepare nou yon plas, kote li a se la n ap ye tou. Men kidonk lè n pran Apokalips chapitre 3, le vèsè 21, Jezi Kris di moun ki goumen menm jan avè l, se yo menm. ki pral resevwa plas sa yo paske l di moun ki goumen menm jan menm jan n te goumen an kòmsi l ap ba yo dwa pou yo chita e bò kote l lè l chita sou fòtèy li a lè l chita sou twòn li an bò kot papa l se poutèt sa se pou rezon sa a nou envite w ou menm ki pako fè lapè a Kris la pa fè neglijans paske Jezi ap rele w e ou menm ki pako fè lapè a Kris kouri vin jwenn Kris nou pa gen anpil tan rete pou nou ankò ou mèt te mouri. Pa met nan tèt ou di si w mouri sa fini, ou mèt te mouri kanbyen menm ou gen pou resisite. Si w te fè bon zèv, si w te fè byen, ou te mouri nan bra Kris, yo di lemò an Kris. Ou pa konprann? Lemò an Kris, sa vle di si w te fè bon zèv kanmenm ou t ap viv nan volonte Jezi Kris, kòmkwa vi w te vin pase mal kanmenm, li p ap bliye w, l ap resisite w. Kanbyen menm pou al rankontre avèl epi kotel ye a se la nap ye tou avedi frèm sèm ann fè efò sa se efò sa Bondye ap tann nan nou se efò sa Bondye ap tann nan men chak moun ki vle fè efò kòm si ki vle pou yo sove paske sove ya pa fasil jan nap viv la la mond la pa fasil efektivman nap kontre anpil difikilte anpil problèm men pa bliye pa dekouraje Jezi Kris te pran plis ke nou e nou konseye ou paske Jezi Kris li menm li fidèl Bondye nou an li reyèl. E Bondye nou an li pa nan patripi, Bondye pa mechan pase sa pou l bliye travay ke nou fè yo. Paske lè nou pran nan 1 Korintiens chapitre 15 le verset 58, la parole de Dieu di nou konsa, e travay nou fè yo, yo pa an ven. Frè m sè m dan le Senyè, e nou konseye w, Ou pa bezwen pè, paske jounen jodi an si w mouri, si w mouri nan volonte de Dye kanmenm ou gen yon kote ou pral pase letènite. E si w ap viv fidèl ou gen lakrent de Dye tout bon vre, efektivman si jounen jodi an e anlèvman legliz la ta fèt, kanbyen menm ou menm ou se youn nan moun k ap transfòme. Sa vle di kesyon ki soulve, èske w pare pou anlèvman legliz la? Èske ou mande Bondye pou l ba w yon zorèy espirityèl pou w tande vwa Jezi? Si w deja fè sa, kontinye mande Bondye pou l ba w plis konperansyon, pou l ba w plis lanmou, plis sajès, pou w louvri zye w plis, paske nan dènye jou a, lè twonpèt la va sone, pou ke w kapab tande. Selon Jan 5, vèsè 28, vèsè 29, Jezi Kris di nou pa bezwen sezi. Talè lè a pral rive, lè a pral rive, yo pral tande vwa m, tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa m, sa k te fè bon travay yo pral resevwa lavi k pap janm fini an, tout sa k te fè yon bagay kòmsi ki pa t dakò a volonte Bondye avèd yo pral resevwa yon jijman kondanasyon. Ou menm ki vivan toujou, nou pa ta vle ou resevwa. Si vi w ta pase mal, si w ta mouri jodi an, nou pa ta vle pou w resevwa yon jijman kondanasyon, men nou ta pito wè ou resevwa yon lavi ki pap janm fini. Lavi ki pap janm fini an li la, men dèfwa nou dwe poze tèt nou kesyon, ki sa nou ta dwe fè pou nou eritye, pou nou resevwa lavi ki pap janm fini an? Lavi ki pap janm fini an, se konnen prensip Bondye, konnen volonte Bondye tou dabò, paske lè w ale nan e. Lè w ta fè yon ti kout pye nan 1 Jan chapitre 5 le vèsè 3, li di sa Bondye mande pou nou fè a, yo pa difisil plis ke sa. Labib di nou pa fè adiltè, piga n vòlè, pou n renmen pwochen nou menm jan n renmen pwòp tèt pa nou, piga n fè kòlè fasil, piga n ògeye, Pou n chèche viv byen youn ak lòt jan Bondye vle l la, Labib ankouraje nou, Labib ban nou bon konsèy. Si nou vle viv ann amoni ak volonte Bondye, sa vle di nou gen tout pawòl yo, tout bagay, tout enstriksyon yo, nou jwenn yo nan Bib la paske Labib se bousòl nou l ye. Se Labib k ap oryante nou, se Bib la k ap montre nou chemen pou nou pran, se Bib la k ap di nou sa pou nou fè, se Bib la ki sous la. Jezi Kris mouri, li nan syèl, men li kite Labib pou nou. Yo kite Bib la kòm sikòm enstriksyon Jezi Kris apre l te fin pase twazan edmi sou tè a, l te fin preche, li ale, l chita adwat Papa l, l al prepare plas. Men plas sa yo l al prepare a, se son dè eli ki pral resevwa plas sa yo dènye jou a. Sa vle di se moun k ap fè volonte Bondye, se moun k ap mache nan volonte de Dye toutbonvre, se moun. E ki pa pè lè yo pale l mal, se moun ki pran kwa a k ap swiv Jezi Kris, paske ou pa ka swiv Jezi san kwa a. Paske dèfwa moun nan ka kretyen, li ka di, bon m kretyen, men mwen ta renmen pou tout bagay mache byen pou mwen. Men pa bliye frè m, sè m, tout bagay p ap janm ka mache byen pou ou nan tan sa a n ap viv la. Nan moman sa a, nan mond sa a n ap viv la, tout bagay p ap janm ka mache byen pou ou. Sa vle di fò w jwenn difikilte, fò w jwenn pwoblèm, fò w jwenn grangou, fò w jwenn pale mal, fò w jwenn pèsekisyon, fò w jwenn tout bagay ka vin sou wout ou. Men lè bagay sa yo vin sou ou dwe rete fèm. Menm jan la parole de Dieu di nan Jean 14 le verset premye, ke votre coeur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. A vle di kwè nan Bondye, kwè nan Jezi. A vle di kan byen menm solisyon an Bondye gen. Jezi Kris gen solisyon an. A vle di si w kwè nan Bondye tout bon vre, ou kwè nan Jezi Kris tout bon vre, kan byen menm si vi w pase mal jounen jodi an, kan byen menm dènye jou a yo pap bliye w. Ou pral resisite. Menm jan pawòl la di a, kòmsi ou pral transfòme avèk moun ki vivan an, ou menm ou gen dwa mouri avan m, ou p ap devan m, si m mouri avan w, mwen p ap devan w, se ansanm n ap fè wout la. Ke lapè Bondye antre lakay ou, ke Bondye k bay lavi a, ke Bondye k bay lapè a, k bay lagras la antre lakay ou, ou menm ki pral tande nou, nou ankouraje w pataje videyo a, nou ankouraje w aprann yon bagay k ap. ede ou viv, k ap ede ou avanse, k ap ede fanmi ou avanse, ke se pa pou jodi a jiskaske Jezi retounen, ke se te frè w Wilfrant ki te pote konsèy sa a pou ou, ke pa bay nou renmen w nan Jezi, pa bay, ke pase yon bòn joune deja.